vwe kay boss kap fè krich yo mwen wè misye tap bay yon krich fòm depi krich li tap fè a pat sòti byen li krazel li pwan tè a li fè yon lòt krich avèl jan li ta vle fèl la
alelouya tout glwa pou Bondye. Aswè mwen te de tèm avèw, se sèl Bondye ki kapab chanje moun. Se sèl Bondye ki kapab transfòme moun. Aswè mwen kapab trete tèm sa, mwen pral trete avèw la frèz e sè kap koute nou nan moman sa. Pèp Izrayèl te rive nan moman difisil, nan moman eprèz, menm jan ak moman sa nap viv jodi a. Kote pèp la te tonbe nan peche, kote pèp la tap fè anpil bagay ki pa bon devan zye Bondye. Nan chapit 17, kote nou jwenn Bondye di, Bondye mande pou y al pou yo pran yon sizo an fè pou yo kòmanse ekri sou tanp lan, pou yo ekri peche pèp la fè, pou yo chak kote yo gade, menm si pitit pitit yo parèt pou yo ka gade, pou yo kote ekri peche yo te fè sa yo devan Bondye, ebyen pou peche sa yo pa t janm sòti. Ebyen nan menm chapit 17 la kote n ap gade, kote sèlman jijman, kote sèlman gwo pawòl k ap parèt pou moun pèp Izrayèl yo. Ebyen frè e sè, nan chapit 18 la, kote nou pral trete, kote n ap trete ansanm avè w, kote pèp la te vin kite Bondye men pèp la te panse Bondye rejte yo, panse Bondye pa t bezwen anyen avèk yo ankò. Ebyen pèp Izrayèl. Lè pèp la a kòmanse ap soufri, ebyen, Jeremi etan òm de Dye, Jeremi etan yon òm k ap chèche laprezans de Dye menm si tout moun ap fè sa yo vle, menm si tout moun yo pa ale legliz, se pa mele yo sa, menm si tout moun y ap pase mizik lemonn, se pa mele yo sa, y ap fè tout sa k depan de yo. Men Jeremi, etan òm de Dye, Jeremi di, Jeremi desann tèt atè, Jeremi koumanse ap plenyen devan Bondye, Jeremi kòmanse ap mande Bondye ki kote y ap rive ak moman dififil sa yo y ap pase a. Jeremi kòmanse ap mande Bondye. Ata ki kote pèp la ap rive, pase Jèmi wè, yo te nan yon moman trè difisil, yon moman eprèv kote pèp la te abandone Bondye, kote pèp la pa t gen lanmou pou Bondye. Ebyen Jeremi kòmanse ap plenyen devan Bondye. Men Bondye fè yon bagay ak pwofèt la. Bondye di pwofèt la, Leve, al kote nonm lan k ap fè krich la. Desann. Desann bò kote nonm lan k ap fè krich la. Lè w rive la, m gen yon mesaj m ap ba ou. Men se lakay nonm lan k ap fè krich la pou m ba ou. Ebyen frè m fè Jeremi leve l ale men sa vle di tèks la pa di nou si òm lan se te yon si te yon kretyen l te ye ak si se pa yon kretyen men l ta fè yon bagay ke bagay sa li ta fè a se yon bagay ke Bondye te kapab pran pou l te kapab montre bagay syèl menm jan Jezi te konn fè a kòmsi se yon leson pandan Jeremi rive li wè Misye tande nan twou a kote misye ap fè krich yo, chak krich misye fè jan li ta vle vye fè krich la se pa konsa krich la parèt. Jan krich la ta vle fèl se pa konsa l fèl, ebyen menm kote a Jeremi wè li gaye l, li pran menm tè a li fè yon lòt ankò. Chak lap fè krich la, krich la pa parèt byen, ebyen l pran l li fè yon lòt krich avè l pou atake pou krich la kapab rive fason l te bezwen l lan. Bondye di Jeremi, Èske m pa kapab fè nou menm jan sa a? Pafwa gen moun ki bat pou yo fè tèt yo, pafwa gen moun k ap bat pou yo ta fè tèt yo jan yo vle, pafwa gen moun ki kwè ak konesans ke yo genyen, ak konesans yo posede, ak konesans yo te ka aprann lekòl, ak konesans de travay kèk bagay yo aprann, yo panse avèk sa yo kapab avanse. Men aswè a, mwen vin di w, non, frè m e sè, Mwen vin di w non! Aswè a, pou w kapab avanse, se avèk lasajès de Letènèl. Pou w kab avanse, se avèk lamou Bondye. M pa konnen konbyen moun, aswè a, nan moman sa a, kote nou ye la, tout moun ap di ou pap janm rive anyen. Mwen pa konnen konbyen moun y ap kritike, konbyen moun y ap di ou pap janm anyen nan vi w. Men aswè a, kite m di w. Gen yon Dye k ap veye sou ou, gen yon Dye ki vin di w aswè a, se li menm ki kapab chanje, se li menm ki kapab transfòme. Ebyen frè e sè, nan moman an, lè pwofèt la vini, pwofèt la santi l vrèman kontan, pwofèt la santi, li vrèman santi l gen yon jwa nan kè l, paske l wè. Bondye ansanm avèk yo. Paske l wè, menmsi l panse Bondye pa t ansanm avèk yo, ebyen l wè, Bondye avèk yo. Kite m di nou aspè a, frè e sè, menmsi w ap pase eprèv, menmsi w ap pase traka, menmsi w wè tout bagay jan l ye, Bondye pa janm lage w, Bondye pa janm abandone w, Bondye toujou kenbe w. Le sang de Jezi sou ou, le sang de Jezi. Make nan kay ou, nenpòt kote ou ye, adore Bondye ki gen tout pouvwa. Nou wè nan pas we prèv nan moman sa nou wè nan moman sa tan sa nap viv la se yon tan ki vrèman difisil mwen menm etan yon jèn òm de Dye mko janm wè tan sa ke nap viv konnya chak kote ou pase tout moun ap pale de yon sèl bagay men map di nou aswè ya nou menm ki se òm de Dye nou menm se te òm Kap sèvi Bondye tout bon ebyen nou kenbe pye Bondye pa lagel ebyen pou nou kapab wè sa Bondye kapab fè pou nou menm jan pwofè menm jan òm lan te di menm jan Jozafa te di rete trankil nap gade nap wè delivwans le Senyè va akòde nou ebyen frèm e sè li gen yon lòt bagay Aswè a fondman nou, fondman mesaj nou, ke Bondye bezwen prepare w. Bondye vle prepare w jan l vle a. Bondye vle mete yon doub opsyon sou ou. Bondye vin mete sa w pat genyen an sou ou. Menm si tout moun ap kritike w, menm si tout moun kondane w, di w pap avanse, ou pap rive anyen, men Bondye vin mete opsyon sou ou nan moman difisil. Bondye vin mete gras sou ou nan moman eprev, Bondye vin mete gras sou ou nan moman pandemi nap viv la, anpil moun ap mande kisa yap fè, mwen jwenn yon òm jodi a map pale avèl li dim li gen 1 an depil sot legliz, imajine w 1 an depil sot legliz. Sa vle di menm jan m t ap di w la, gen yon sechrès espirityèl. Men kite m di w, kote w wè gen sechrès la, se konsa tou lapli pral kòmanse tonbe. Menm jan menm jan l te ye nan pèp Izrayèl la, lè l te pase twazan, twazan, plis ke twazan lapli pa t tonbe, twazan edmi lapli pa t tonbe, ebyen te gen yon lè kanmenm, lè yo gade, yo te wè yon ti limyè. Ebyen, lè gad yo te di konsa, lapli pral kòmanse tonbe. Ebyen, frè e sè, aswè a kite m di w, men mwen jwenn yon lòt bagay ki vrèman enpòtan ankò. Mwen jwenn yon lòt bagay ki vrèman enpòtan nan tèks sa a. Pandan Bondye voye Jeremi kote òm nan. kap fè kri cho. Ebyen Jeremi fin pran mesaj la, Bondye fin bay mesaj la Bondye di remèt mesaj la bay pèp la Jeremi remèt mesaj la bay pèp la Ebyen gen anpil moun ki pa resevwa mesaj la Gen anpil òm ki pa resevwa mesaj la Ebyen frè n sè Bondye fè Jeremi fon dezyèm vwayaj Bondye fè Jeremi fon dezyèm vwayaj lakay òm ki tap fè krich la Santo sea nombre del Señor, gloria a Dios, glwa a Dye pa la siempre. Nan dezyèm vwayaj sa a Jeremi fè a, Bondye di Jeremi ale, achte yon lòt krich. Lòt krich sa a Jeremi achte a, lòt krich sa a, lè Jeremi vin avè l, Bondye di l, prezante tout pèp la, prezante tout gran prèt yo. Jeremi prezante tout gran prèt yo. Bondye di Jeremi, Frape, frape krich la atè a, kraze l nan mitan yo, pou demoutre se konsa Bondye pral kraze yo, moun ki pa tande lavwa de Dye yo. Afè a, kite m di w ou menm sèvitè de Dye, aswè vin pran de konparezon ansanm avè w, de konparezon m ap pran ansanm avè w aswè a pou w kapab konprann ki kote, ki sa m vle di w, ki kote mwen vle rive ansanm avè w. Pandan ke. Moun nan tap fè krich la pandan ke bòs la tap fè krich la landan tou a animatè Felix pandan li gen te a nan menl te a tou mou pandan te a mou li fè krich la krich la pa mou li vire li fon lòt krich avèl chak krich la pa mou li virel li fon lòt krich avèl men krich sa gentan fin fèt la alelouya krich sa fin fèt la yo gentan sot avèl krich sa gentan di krich sa depi kraze li paka refèt ankò. Kisa pa ka refèt ankò? Ebyen, Bondye vin di l, Aswè a, ou menm òm de Dye, ou menm òm de Dye ki gen vwa ke tout moun ap tande w, ou menm se yon Kris ki fin fèt. Bondye vin di w aswè a, Veye pou w pa kraze. Depi w kraze, w kraze nèt. Alelouya! Depi w andedan twou a, ou ka refèt ankò, men depi w deyò, w kraze nèt. Veyo, veyo nan moman sa a. N ap viv nan yon moman frè e sè kote tout moun gen libète pou yo fè sa yo vle. Donk tout moun ka pran desizyon yo deside. Donk tout moun deside fè sa yo vle. Donk tout moun ap viv menm jan avèk, menm jan avèk ti zwazo nan bwa a. Nou konnen tout moun ki se òm de Dye, ki se fanm de Dye, nenpòt bagay mal w ap wè, fè gen yon vwa k pale avè w ki di w, a, sa pa bon non. Ou pa dwa fè sa non. Si w fè sa, l ap gen yon konsekans wi. Alelouya! Si w se kretyen, aswè a w ap koute m, ou pa ka di sa pa konn pase w. Pou w ap pral fè yon bagay, apre pou w gen yon vwa k di w, monchè kretyen w ye wi, sa w pral fè la pa bon non. Aswè a m ap mande w, èske w pa gen vwa sa k pale avè w, lè w pral fè yon bagay ki di w, bagay sa w pral fè la pa bon? Èske w pa gen vwa sa a ki toujou prezante devan w? Pou di w konsa, chemen sa wap fè la pa bon, eske w pa gen vwa sa ki pale avè w espirityèlman, se pa yon vwa, se pa yon vwa tankou vwa pa m, se pa yon vwa tankou vwa sa kap pale avè w la non, men eske w pa gen yon vwa ki konn pale avè w, kap di w nan moman eprèv sa, nan moman sa nap viv la aktyèlman la, gen anpil moun, gen anpil, gen anpil movèzespri kap bat ke yo lage nan tout lemond lan pou yo wè kote ya jwenn pitit Bondye pou yo fè yo tonbe. Ebyen m kapab di w, les servitè, les sèvantes, Ebyen levanjil la nan men nou. Lè sèvitè, lè sèvant, tout moun, yon jou ki t asepte Jezi kòm sovè pèsonèl ou, ebyen m ka di w levanjil la nan men w. Paske nou wè sa n ap viv la kote nou te konn ap pase 3, 4 fwa. Gen moun chak jou ki te konn al legliz kounye pa ki pase anpil tan ki pa janm met pye legliz. Ebyen m ka ap di w aswè a, veye pou w pa kraze. Veye paske depi w kraze, depi w kraze nan mitan piblik, frè e sè w pap ka refèt ankò. Si w kraze se pandan w ap fèt la, pandan te amou, lè sa yo ka retounen fè w ankò, men si w yon figi piblik, ou kraze, konnen w kraze nèt, pap gen fason pou yo refè w ankò. Kenbe baton Bondye te ba ou a, kisa Bondye te di Moyiz? Lè Moyiz rive devan Lanmè Wouj, Bondye mande, li mande Bondye, M pa gen wout pou m fè non. Bondye di, Sik sa ki nan men w se yon baton m nan men, leve baton an. Ebyen afè a, m kwè ke chak sèvitè de Dye, chak sèvant gen yon baton nan men yo. Chak sèvitè, chak sèvant, ou gen yon bagay Bondye te ba ou, ebyen afè sa Bondye te ba ou yo se yon favè. Nou te toujou di, nan moman difisil yo, gen anpil moun k ap abandone Bondye. Yo te toujou di, Se pa tout moun k ap di Senyè, Senyè, k ap antre nan wayòm syèl la. Men tou, frèzesè, fòk yon moman difisil pase pou w kapab jwenn bon ak move. Ki sa Lapawòldedye te di? Li di konsa, Kite ble a ak zèb mal la grandi ansanm. Lè yo gwo, ebyen y a pran ble a, y a mete l sou galata, ebyen y a pran zèb mal la, y a voye atè, y a boule l. Ki sa Jezi te di? Pawòl Bondye a se menm jan ak yon moun ki soti, k al plante. Li tire grenn nan, grenn nan tonbe kat kote. Gon pati ki tonbe nan mitan chemen, gon pati ki tonbe nan pikan, gon pati ki tonbe sou yon ti sou glasi, kote k pwèt ke pa gen tè, men gon pati ki tonbe kote k gen bon tè. Patrick tonbe nan mitan chemen an se moun aprè tout sa l disip yo fè yo pa kapab konprann kisa Jezi vle di. Ebyen Jezi menm retounen vin esplike yo di konsa sa k tonbe nan mitan chemen an se moun ki tande pawòl la men k pa pratike l. Li di ankò sa ki tonbe nan mitan pikan yo se yon seri moun dyapiye eprèv traka lavi sa a fè yo abandone lafwa yo. Pou eprèv, traka, y ap pase nan lavi sa, yo di bay sa pa pou yo, levanjil pa pou yo. Nan eprèv, nan difikilte, y ap pase, nan pa ka travay, lè y ap gade bagay materyèl, yo di yo pa kapab avanse. Ebyen, li di konsa ankò, Gon lòt ankò ki grandi byen fò, li grandi byen rapid. Ebyen sa k grandi byen rapid la men se sou wòch li tonbe, son ti kal tè l jwenn. Kò l moute yon lòt kade l ap tonbe. Men gen yon pati ki tonbe nan bon tè ki bay 60, ki bay 80, ki bay 100, men yo tout bay. Aswè a m ap mande w nan ki pati ou ye? Nan ki pati ou ye aswè a? Èske ou menm se youn nan pati? Se pa vini nou vin kondane w, paske nou pa moun pou kondane. Bondye te re, Bondye rele nou pou nou vin chèche moun. Bondye te, Bondye rele nou pou sa Bondye mete nan nou an pou nou vin separe l avè w. Sa Bondye mete nan nou an pou nou vin pote l ba ou nan moman sa n ap viv la. Paske Bondye rele nou pou nou vin leve moun, pou nou vin di w, menm jan Bondye te fè ak pèp Izrayèl la, Bondye k ap fè l avè w tou. Menm Bondye ki te la yè a, se li menm ki la jodi a. Menm Bondye ki te chanje pèp Izrayèl la, menm Bondye ki te transfòme pèp la, se li menm ki la avè w jodi a. Ebyen, menm Bondye sa a kapab kapab transfòme lavi w. M pa konn si w pèd lafwa, m pa konn si w abandone Bondye, m pa konnen si w chite nan moman sa a. M pa konnen kisa k ap pase w aswè a, menm santi ke m ap pale ak yon moun mwen pa konnen si te sou Facebook ou ye, mwen pa konnen si te sou radyo a w ap koute nou, men aswè a Bondye voy di w veye pou w pa kraze, paske depi se nan nan mitan lari ou kraze konnen w kraze nèt. Òm de Dye, Fam de Dye ki nan Chili, kenbe, kenbe vijinite ou. Òm de Dye, Fam de Dye ki nan Chili, kenbe respè ou. Kenbe respè ou pou pa kraze, paske depi ou kraze, depi ou kraze nan mitan piblik, pa gen fason pou yo ranmase ou ankò. Depi ou kraze anndan, depi ou kraze anndan,

Bondye fin preparew pa jwe ak sak nan menw lan. Kon wap jwe ak sak nan menw lan, Bondye ka krazew menm jan avèk Kris sa Bondye te mande Jeremi al kraze nan mitan gwo chèf yo. Ebyen kitem diw frèm e sèm se lè sa nèg yo pran Jeremi yo marel nèg yo pran Jeremi yo soufletel pou pawòl sa li vin deklare a. Alelouya. Ase m pa konnen konbyen moun ki pa dakò lè yon moun ap preche la pawòl de Dye, m pa konnen konbyen moun lè yon moun ap preche la verite ki pa dakò avè yo. Paske nap viv nan yon moman kote tout moun ta renmen pou yo preche sa yo renmen. Genlè moun yo pa dakò tou paske moun yo pa prese kòmante, yo pa prese pataje. Animatè Felix, Mesaj de la pawòl de Dye, I pli fasil si w ap di moun, i pli fasil si w ap di moun nan, Bondye ap beni w wi m wè m wè yon m wè m wè yon benediksyon la pou dèyè a m wè denediksyon kap vin pou ou m wè tèl bagay i fasil pou moun nan kontan. Pa chaje tèt ou pou bagay konsa pa pa chaje paske Bondye ban nou yon mesaj sèlman pou nou pote l sa ki enpòtan se pou nou pote mesaj Bondye ban nou pote a mwen m se mesaj Bondye ban m pote a paske menm jan apòtre Pòl te di Se pa yon lwanj pou mwen si m ap anonse bòn nouvèl la, men se yon obligasyon mwen genyen. Malè pou mwen si m pa anonse bòn nouvèl la! Apòtre Pòl di yon pawòl ankò. Jeremi di, ankò Jeremi di pawòl sa, li di konsa, Pafwa m santi ke m ta lage tout bagay, men m di, m santi ke gen yon dife k ap limen sou mwen. Pafwa menm si m ta kite, menm si m ta lage, Menm santi m pa ka fè l. Men nan tout sa n ap fè, se pou nou toujou bay Bondye tout glwa. Se pou nou toujou bay Bondye tout lonè ke l merite. Sa ki enpòtan, se pa rete pou nou preche ak anpil moun, men pou nou preche ak moun Bondye ta renmen koute lapawòl e ak moun tou ki vle koute lapawòl. Non sèlman ak moun Bondye ta renmen koute, sinon Bondye ta renmen tout moun koute lapawòl. Men se pa tout moun k ap koute lapawòl. E nan moman sa a n ap viv la a, Nan moun sa nap viv la, yon moman trè konplike, kote kon menm kote w konekte w te dwe avè anpil moun. Men aktyèlman, animatè Félix, lè te gen legliz, depi nou konekte w anpil moun. Ou sonje sa. Men kounya kot moun yo? Kote yo? Se kounya moun yo gen plis posibilite. Se kounya ki gen, se kounya ki genyen nesesite, men se kounya ki pa gen moun, kot moun yo? Frè m e sè, kite m di nou, al legliz pa vle di kretyen pou sa non. Al legliz chita kanpe vole kote kote tout lwanj lwanj lwanj adoratè m te konn tande nan kolina kote yo m te tande do adoratè lwanj anpil predikatè m te konn tande kote yo tout moun antre nan kal se pa yon bagay non sèlman konesè tout kote anpil predikatè m te konn tande yap yap fè lwanj pou yo tout antre nan kal ilè Bondye se pa vini m vin m vin korije nou non. Paske m pa pou sa, m pa vin pote jijman, men, pwason, pawòl la Bondye voye a. Bondye voye nan pawòl nan Jeremi, kote l vin di nou pou nou leve, paske se li menm ki dwa leve nou. Bondye vin di nou aswè a, menm jan l te leve pèp Izrayèl la, konsa li menm tou l ka leve nou, pa ret atè a. Nou ka tonbe men pa ret atè a, frè e sè. nan lavi. Amen! Fòk gen pasyans nan moman sa nap viv la frèz e sè, fòk gen pasyans fòw toujou konn espere paske se yon bagay ki vrèman fasil nan moman sa pou nou wè sa kap pase nan moman sa frèz e sè sèl bagay map di w kenbe zam ki nan menw lan pa lagel pa lage sak nan menw lan paske nap viv nan yon moman ki trè difisil nap viv nan moman eprèv sa. Kote nou te dwa jwenn plis òm de Dye ki kenbe lapawòl la, kote nou te jwenn plis moun k ap preche levanjil. Paske aktyèlman la, Bondye nesesite moun, Bondye nesesite òm ki konsakre pou vin bay lapawòl, Bondye nesesite òm ki konsakre tout bon. pou vin bay levanjil la paske aktyèlman frè e sè moun kap viv moman difisil yo moun kap viv eprèv yo moun pawòl Bondye vin pa gen sèl nan bouch yo a moun menm si yo pa al legliz se pa mele yo sa moun aktyèlman la menm si yo chita lakay yo menm si yo rantre kounye a se televizyon se pa mele yo sa paske televizyon pa ofri nou anyen depi ou gade sèl sèl sa bay sèl nouvèl bay manti. Api nou menm lè kretyen nou kite la vwa de Dye. Men aswè a, ou menm frè e sè kap koute nou, ou menm aswè a ki te jwenn chans ki konekte sou radyo sa, sèl sa m kapab di w aswè a, menm si w wè sa kap pase, si legliz kote w konn mache pa ouvri, Ebyen, al nan yon lòt legliz. Nan legliz kote m mache aktyèlman la, chak jou k pase gen moun nèf ki vini. Legliz pa yo fèmen. Chak jou k pase gen moun nèf k ap vini nan legliz la. Yo oblije fè de, de koulto kounye a. Kounye a, sa vle di moun ki t ale mèkredi ou pa ka ale vandredi. Moun k ale lendi ou pa ka ale mèkredi.
Vin gen twòp moun. Vin gen twòp moun, sa k pase, tout moun, anpil moun fèmen legliz. Frè e sè, kote nou ta pral bay sa, pou yon ti viris, pou yon viris moun nan fèmen legliz. Kote pawòl Bondye di nan Som 91, li di konsa, pa gen, nou pa bezwen pè bagay, nou pa bezwen pè maladi k ap tonbe sou nou gwo midi, ni epidemi ki ka ap vini sou nou lannwit. Li di nou, Mil te met sou bò goch nou, ti mil sou bò dwat nou, anyen pap rive nou. Anpil moun ap resite vèsè sa yo. Anpil moun ap resite som k a di, Dye è pou nou e refij e n apiye, e sekou ki nou demann jamè dan la detrès fè pou kò nou sòm san krent kan latè boulvèse. Men kote yo? Kote yo?

Li lapawòl de Dye, li pratike lapawòl de Dye se de bagay. Ebyen aswè a Bondye vin di w li kapab transfòme w. Bondye vin di w ou menm nan moman difisil, nan moman eprèv la, menm jan Bondye te mande pou yo ekri, pou yo ekri ak yon sizo byen cho, ekri, fè mak la menm jan yo tanpe yon bèf. Lè w tanpe yon bèf, ou wè mak la sou li, Menm si se pitit pitit ou, pitit pitit ou vin wè bèf sa se pou ou paske l te gen mak la. Ebyen, se konsa Bondye te mande pou yo make tanp lan pou jan pèp la te peche. Ebyen, apre, apre, menm Bondye retounen l di ankò, si pèp la retounen vin jwenn li, apre menm Bondye sa a li di ankò la, si ke, si pèp la tounen vin jwenn li, ebyen sa l te panse fè pèp la, li kapab fè l li, paske pèp la retounen vin jwenn li. Ebyen menm jan l di nan pawòl li, tout moun ki vin jwenn Bondye, depi ou vin jwenn li tout bon ak tout kè w, ebyen l ap padone peche w. Ebyen aswè a, mwen pa konnen depi moman pandemi sa a, konbyen moun ki tonbe, men aswè m ap di w, Bondye vin di w li kapab leve w. Menm li menm ki te rele w yon jou, ebyen jodi a, m kapab di w, Bondye kapab leve w. Si w pèdi espwa, Si w panse tout bagay fini pou ou aswè a, mwen vin di w, Bondye kapab leve w. Men sèl bagay, sèl bagay ankò mwen vin di w, pa kite pou Kris sa a tonbe nan mitan tout moun. Pa kite Kris sa a pou i tonbe nan mitan tout pèp la. Depi Kris la tonbe, i gaye nan mitan tout moun, enben lè sa a, ou pèdi sa w te gen an. Aswè a. Mwen swete ke gras Bondye kouvriw, ke gras Bondye pwotejew. Se sèl Bondye ki kapab chanje tout moun. Nou remèsye le Senyè pou privilèj li, li akòde nou. Nou salye trè fò prezans Bondye nan lavi animatè Joe One. pou fason ke Bondye te sèvi ansanm avèk li, e ke nou bezwen konnen sa a, e zanmi oditè, e zanmi mè frè byeneme, nou bezwen konnen ke, e, en, fòk ou gen anpil pasyans nan levanjil la, dezyèmman, e ke fòk ou dakò, ou gen bagay lakay ou ki merite chanje. Amen. Ou la avèk mwen?
Fòk konsyan gen bagay ki lakay ou ki merite chanje, Sa gen bagay se lespri de Dye menm kap di w li pa bon lakay ou, gen bagay tou se moun kap fonksyone avèk ou kap di w tèl konpòteman lakay ou pa bon. E sa pèmèt ke yo di li pa janm twò gran pou n fin aprann. Ok, menm sou le plan espirityèl li egziste konsa, nou pa janm twò gran pou n fin aprann. Nan sans sa a m konseye nou, nou bezwen pasyan e nou bezwen konnen kòman nap jere bagay yo. Ou konprann? Pase ke sou wè ou pa bon e ke Bondye ap oblije refè ou. Amen. Refè ou. E gon bagay ki byen sezi la m renmen. Si se nan twou ou ye, ou mal fèt la, pa gen pwoblèm ke e potye a l ap pran tout swen li. Ou pa pa, pa gen moun k ap wè ou. Amen. Ou p ap wont.
Men si yo gentan fin leve ou met anlè ou pa nan pati mòti a ankò ou pa pati melanj lan ankò anben depi yo gentan mete fè w anlè nan tout piblik tout la sosyete tout moun ap wè w ok nan sans sa ou bezwen pran anpil prekosyon pou yo pa kraze w konsa e sè Edilia Jérôme nou salyew trè fò pou moman an ke w pase avèk nou, pase tout tan avèk nou anba live la. Èske nou ta dwe bay moun yo yon ti chans pou apèl e animatè Jérôme? Si gen moun kap. Yeah pase ke gen moun ki la siman ta renmen plase yon mo oubyen ki ta renmen konseye oubyen di yon mo oubyen ki ta renmen fè yon swè konprann avèk emisyon Kase Chenn. Nimewo telefòn radyo a se 443.

Dan le tan kretyen yo te fè plis sousi pou travay Bondye. Men kounye a moun nan mèt sou Facebook li wè se pawòl Bondye kap preche oubyen li konprann li wè se pawòl Bondye ap anseye la li pase pase l. Li pase pase l sa pa enterese l ou gen dwa rive wal wè ke kote moun sa al frennen pye li e pa lòt kote non lal frennen pye li jis Se yon kote ki gen zen sou Facebook la. Yon zen, konprann y ap pale swa anba de lemond oubyen òm politik ki ap pale de yo, e se de moun sa yo y ap ankouraje. E gras Bondye, m panse ke e gras Bondye kouvri ou sè Edilia avèk tout fanmi ou. E ankò si yon moun ta vle rele, e nan telefòn radyo a pou rele, ok. With nimewo wa ok voye nimewo wa anba live la pou pou anba live la pou sou paj mwen animatè Djewon paske gon gon gon sèk li sè di li la voye di voye nimewo wa an atanda map ba ou l ankò ok gon lòt moun ki ta rele Alo. Bon Dieu ben nou fonti fè, fonti fonti nan espas e radyo a ou ben reseptè a soti nan espas. Yeah, ok, mèt pale koun ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou...
Amen. Merci, merci. Mm -hmm. Mm -hmm.

Nimewo telefòn radyo ou a e ke ankò si gen lè gen yon apèl ankò mph pase ke youn bezwen ankouraje lòt nan travay Bondye a Alo Bondye beni w sèvitè kouman nou ye?

Li pap pèdi li sa se afè pal. Amen. E ke m panse ke sè sè Edilia m panse ke nou ka eseye wi paske e kounya m panse ligne nan li lib. Amen. Ou konprann pase ke si nimewo telefòn nan ankò si si 443 02 hum 443 nou salye la frè Manel Pierre nou salye Jack Manel Gras Bondye kouvri ou frèm Anelka swiv nou depi nan kanpamento a Bondye ke gras Bondye antre lakay ou epi se konsa m panse ke mesaj sa li enpòtan aswè a nou menm kap swiv emisyon an lò nan twou a se poti a sèlman avèw kap regle sa men depi ou deyò wè se ou gen rapò avèk sosyete ou gen rapò avèk piblik oh men se bèl bagay. Sa di, a vle di maestro a a savwa ki se Jezi Kris se bay ou fè ak Bondye, ou mande Bondye padon rapid vit ok ou regle sa ak Bondye, men si ou wè ki te bay la gen tan pa depase ok tout pale yo pale ou pa vle tande anben ke depase kounye la ou pral gen rapò avèk sosyete oubyen a piblik ou pral wè yo pap ka repare ankò kon di kon di predikatè a mwen m renmen sa wi konprann ou pap ka repare ankò e ke

Si podya devolvel non selier la gladys liye a mucho eso tambien ayisyen ayisyèn yo nou ta fè e pase yon yon anons anons la fè pase a yon zanmim ki lakay mwen sanba avèm wi se pa pou nou se kòb nou touche pou fè anons pase pa la nou pa fè anons pase sèlman anons nou fè pase se pou yon ijans se yon ayisyen parèy nou ki gen yon valiz ki pèdi ak yon milyon twa san mil peso avèk yon paspò epil dim poum pa poum bay anons lan Si yon kolekti non kolektif èlo ki kite y, ebyen fi tankou kolektif èlo a ta ta kite l nan yon nan yon kolmad non ka ave fi non. Kounye a moun nan rele Jid, Jidelson Sanon, epi l di konsa pou yo ta kapab rele l nan nimewo sa a ki se 9 33 44 73 44. Pou yo te kapab rele l nan nimewo sa a epi pou yo te kapab fè l jwenn bagay yo. E bwè non, que Dios les bendiga mucho e.

Epi sè sè edilia voye di bondye beni nou bondye beni nou solda bondye mwen yo mwen santi nanm mwen beni nan emisyon li di mwen swete poum toujou asiste avèk nou mèsi sèvant bondye nou te kontan tou Poun ansanm avèk ou nou dwe rapid priye vit epi pou nou kapab ale. Seyè mèsi anpil pou gras ou, mèsi pou amou ou, mèsi pou moman beni ke nou te pase la, mèsi pou pawòl de rekonfò sa, pawòl de fòs sa ke ou voye pou nou, pou nou kapab konnen notre Dieu gon sitiyasyon nou rive se avè w nou genyen, ou ta dwe mande w padon, notre Dieu nap jwenn padon e wap efase peche nou yo. Men gen yon nivo nou rive tou gen bagay ke nou fè notre Dieu se avèk sosyete a, vè ak piblik la nou ap fè, tanpri fè nou gras. pou n pran prekosyon pou pa kraze nou oubyen pou pou pa rekraze nou ankò e nan men fèt yon sèl fwa. Seyè beni nou, beni chak zanmi oditè yo afin ke emisyon sa kapab toujou pwogrese. Nou priye konsa nan le non prè Jezi ki viv ki rèy o syèk dè syèk la. Amen. Bonswa tout moun, n ap kwaze pou lòt rankont pou lòt ane. Tchaw.